Abòne avèk chanèl la ki rele Lovemy Vertus epi nap jwenn li sou menm non sa sou tout rezo sosyo epi baww.
Bonjour bonsoir sa va depan de lè wap gade show sa alors kòm m te gentan avèti nou m te fon anons pase m te di map pote yon show pou nou ki trè bèl. Kap trè biza. Alò e gan pil moun anba anons lan ki te fè kòmantè e mwen m te fon kòmantè tou m te di ke yon atis ki konnen l paka ban m sekrè li pa bezwen vin nan show a. Alò m pa konn kisa ki sekrè pou nou. Sa ka se vre sekrè rete sekrè men gen sekrè ki devwale. Alò mezanmi jodi a la m mennen 2 gwo bout tonton atis pou nou. Men 2 gwo bout atis sa yo m pap ban nou M pap ban nou chwa yon sèl kou, m ap divize l an 2. Premye moun m ap resevwa nan show sa k ap bazize show w la, se Ricardo Nelson Strong. Sa vle di mezanmi, kesyon yo deja prepare, alò ret branche, n ap pran yon ti poz, baww, n ap tounen aprè.
Abòne avèk chanèl la ki rele Lovemy Vertus epi n ap jwenn li sou menm non sa sou tout rezo sosyo epi baww!
Bon, Strong ateri sou nou mezanmi. Strong, kòman nèg ye? Nan fòm konpa.
Sa fè m plezi menn, sa fè m plezi. Bon, Strong, jodi a la, ou ateri nan show la. Ou se moun k ap batize show la. Se ou premye moun k ap pase nan show la. Men di m, Bill, kisa ou panse de show sa a? Ke wap batize a la. E
Konpa son son onè pou mwen pou m la ansanm avèk ou pou n fè yon ti kozri avè midi a nan gwo show sa ki rele show bizarre ke wap inisye pou fanatik yo. Antouka map envite nou sipòte atis la al gade show a sou chanèl li epi bal love la bay like bal like la. Si gen bagay ki manke Just kòmante, di moun yo men sa nou renmen sa nou pa renmen men, men ki atis nou ta renmen yo vin vizite. Paske m panse pral gen plezi nan show sa paske depi m tande show biza, nou gentan wè se bagay biza nèt ki pral pale. M ap salye nou, m konnen nou renmen m e m renmen nou tou, n ap travay pou ak grand vitès e pi devan nou gen pwojè ke nou pral fè. Bon, konpa, m ansanm avè w kounya la. Wi, bon, s konn ou ansanm avè m, sa fè m plezi, m ap di w sa ankò. Men avan nou kòmanse avèk kesyon bizar yo, m ta renmen ke ou ban mwen yon ti biyografi de ou menm nan anviwon 2 a 3 minit, ki kote ou fèt e konprann, pakou yo. E mwen, vrè non mwen se Ricardo Nelson, mwen grandi Delma 65 e. Ok. M fè etid klasik mwen Delma, nan kolèj Etzer Vilers. Aprè sa, m al fè etid mwen nan lise, etid segondè mwen nan lise. Epi imedyatman aprè etid la, m tonbe nan fakilte. M fè etid inivèsitè mwen katran nan CTPEA. Epi vwala, aprè sa m travay epi m tonbe nan sinema. Wi, ou gen lòt bagay ou t ap ajoute? E, pa vrèman non. M panse si moun yo bezwen biyografi konplèt la, m panse y ap vini sou U Hollywood. Ok ok ok You Hollywood la se yon platfòm ki online li pran majorite atis yo li ba yon biyografi de yo m panse yap jwenn biyografi m konplèt sou You Hollywood e li ekri u o l l y w o o d pwen kòm You Hollywood pwen kòm nap ale klike sou li epi nap ale chèche star epi nap jwenn biyografi m konplèt e. M panse l ap itil moun ki kirye an fèt. Ok. Men pandan w pale de sa a, biyografi sa a, li fè yon pakèt pale anpil. E gen anpil fanatik ki kritike w anpil. Poukisa?
Pou biyografi sa a. Paske yo di ke ou son Ayisyen, e yo menm ki ba w popilarite a se Ayisyen yo, poukisa w oblije fè biyografi a an angle? Donk fò nou pa konfonn bagay yo. Gen yon kesyon de nasyonalite, gen yon kesyon tou maketing, yon kesyon biznis. Ok. Ok, si w bezwen kòm si w gen yon biyografi pou li entènasyonal, ou oblije fè l an angle. Menm jan si w gen yon, kòman m te kapab di sa, si w se yon atis kore ou bezwen atenn mache entènasyonal la, donk gen yon seri de èv ou dwe fè yo an angle. Ok. Sa pa vle di tout èv wap fè an angle non. Donk bon, sa se pou moun etranje ki pa konnen, ki ta renmen konnen yon atis ayisyen, donk y ap gen biyografi an angle pou yo li. Men yon moun ki pa li angle. Wa konprann? Mph. De tout fason m plen platfòm, m plen kote emisyon ke m patisipe ladan moun ap toujou jwenn yon biyografi m d'une façon ou d'une autre, ou konprann? M konprann, m konprann. Donk se pa kòmsi yon kesyon pou m, pou m di kreyòl pa bon, men nou gentan konnen kòmsi sou le, sou le mache entènasyonal, kreyòl la pa, pa, pa vrèman gen pwa. Wi, sa. Donk se angle oubyen espanyòl ki pou, ki pou valorize èv yo. Menm jan tou, anpil atis kap fè videyo la, si yo te fè videyo an angle, videyo tap rive pi lwen. Sa w di a. Se sa.
Se sa. Ok.
Paske, wi, lang nou an se vre ke li yon ti jan Nivo pou l ta ye a pa nan nivo a. Ok se sak fè ke gen de pwodwi nou fè jodi a wi k pa rive kote l ta ye. Wi pwodwi yo rete jis pou nou paske yo pa nan lang ki pou pèmèt tout moun konprann yo. Wi m panse ke sa a nou ka konprann li. Biyografi a nou konn pou ki rezon kounye a li fèt an anglè. Ok la a Strong nou pral pase Mwen wè w kou cho pou pase nan kesyon. Wi nan dezyèm etap cho w la. Sa vle di strong show la depi sou nonl ou gentan wè kisa li ye. Ok show visa m prè m prè. Ok ou prè pou kesyon visa la. Alò strong e m te ka di w tout bayo la yo deja disponib. Alò bon premye yon premye ti tès map fè ansanm avèk ou men ou pa nan ki matyè ou te pi fò lekòl? A, m te fò nan anpil matyè. Pa egzanp? M te fò nan matematik. Alò, w ap pale de nan ki klas, silvouplè? Pou m ka di w nan ki matyè, fò m ta konnen nan ki klas. Monchè, bon. Nan primè oubyen nan segondè?
Pou m byen di w, si tankou w te bon nan yon matyè nan primè, m panse lè w rive nan segondè, w ap toujou kenbe nivo a pou w toujou bon ladan l, daprè mwen menm wi. Ok, gen de matyè ki gen lekòl, se lèt e chif. Ok. Ok, a m te degaje m nan toulède. Ou te degaje w nan toulède? M te bon anpil nan matematik, m te bon nan chif, epi mwen te, m te trè kòrèk nan lèt. Ok, sa fè m plezi. Men, si m ta poze yon ti kesyon trè senp, m ta mande w pou konjige vèb avwa pou mwen otan fiti. Vèb avwa otan fiti?
Wi. Bon, se yon bagay senp. Jore, tu oras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Fanatik yo, se nou menm ki pral konnen si l byen konjige. Sa vle di m pa gen anyen pou m di.

Bon ou dim li m vin konnen l. Ok sil pa bon.
M pa konnen fanatik yo pral konnen sil pa bon. Ou gentan fè kalkil mantal. Ok alò strong kesyon sa m pral poze w la se pon kesyon m te vle poze w. Mèt poze l. Men son fanatik ki ekri m li di konpa kòm ou di se strong wap premye pran nan show la mwen ta renmen w poze l kesyon sa moun. Fanatik la di pou m poze w kesyon sa pou m mande w konbyen fwa ou fè fanm jete pitit pou ou deja? Sa vle di lè w envite nan show la yon lòt fwa ap reponn li? Ou byen. Se pa kòmsi.
Ok. Bon mwen repon nou brèf. Sa sa sa sa rive pa pa aksidan ok. Se yon kontèks tou de moun nan pat nou kòmsi nou potko prepare epi sa rive pa aksidan. Dakò. Pami pa gen konbyen fwa la dan. Antouka. Pako yon nèg komsi sa pa rive w komsi yon fi ansent pou ou epi ou pa santi ou prepare pou li anpi ti bagay sa monte nan tèt ou di fi a wala tèt kisa nap fè eske wap kenbe lèzòt eskem pap kenbe e nan kontèks sa mwen ta di a cheri m poko prè m pako wap oblije kenbe pitit la non men epa komsi m fòse moun nan m bal bwè bagay oubyen m kenbe l nan kou m vin gen kòm si gen kolèm di retirel epa konsa. Ou konprann? Alò, fanatik. Gen ti diskisyon ki fèt, e nan sans sa. Ok. Alò fanatik yo, se nou menm ki pral fè kòmantè pou n di si Strong byen pale a, si l pa byen pale. M pa konnen non. Sa, m la pou m poze kesyon pou m tann repons. Nou menm, se nou k pral satisfè. Alò Strong, e lòt kesyon m gen pou ou, e konbyen mennaj ou genyen? Konbyen mennaj mwen genyen? Mhum. Ou gon sèl? Ou gon sèl mennaj?
Pa gen pwoblèm. Fanatik yo, kòmante. E lòt kesyon biza mwen genyen pou ou. E jodi a, e, m te ka di jodi dimanch. Ok? Jodi a 5 janvye 2020. E ki dènye fwa ou fè sèks?

Gen ti pòz ki fè w vini pi vit, tankou pòz bay misyonè, tankou monte sou vant moun nan, bagay sa yo. Kòman?
Pòz misyonè? Bon, y a di fi a kouche sou do moun, monte sou li. Se bon jan fi a te dwe aranje kò l anpi yon moman l fè w ale. Ok, ok, ok. Epi gen yon lòt pòz ankò, bagay sa yo. Men sa a li menm li yon ti jan raz e sitou lè w. Bon, an nou, ok, nou pran. Pa bege non! Men, lè w ap fè sèks, èske w renmen fè beze nwa a? Bon sa ka rive ke gen moun ki pa konn beze nwa. Wi mwen renmen fè sa anpil. M fè sa anpil anpil anpil. M fè beze nwa.
M plis fè sa ke wi m plis fè sa ke ke sèks. Oh!
Hey! Mezanmi fanatik yo wè mwen menm avèk Strong e m te ka di nou zanmi depi 2014 2015. Wè, m pat janm konn bagay konsa. Oh madam janm ka di yon bagay konsa. Si se pa show a mezanmi m pa tap janm konn bagay konsa pskew renmen fè ti bèf plis ke penetrasyon a wi ok men strong gon lòt bagay ki hors de m te ka di bon gen moun ki di m pa rele sa sèks. Sa vle di se pou gason an fè li pou kòl li menm. E èske w Èske w konn bat laponyèt? Èske w renmen Èske w renmen l epi ki feeling ou jwenn ladan l? M konn bat laponyèt.
M pa renmen l non men se yon fason pou soulaje tèt ou. Gen fwa l konn gen feeling. Sa va depann da moun w ap panse a, de moman an. Ou gen dwa pou kont ou la epi w kèt yon bagay yon fanm Wi ou gon imaj ki monte nan tèt ou. Yon imaj ki monte nan tèt ou monchè e laponyèt la pou delivre w. Ou konn pa ka dòmi tou epi.

Non, sa vle di Fòk pale m de shampoo de bagay non, ou ladann tou. Kèt, ou gen chans aprè show la, aprè show la ou gen chans pou poze m 2 kesyon. Ok, an ale. Ok? Mezanmi, nèg la rive sou mwen kareman. Soon, m konnen menm lè nou atis dè fwa nou fè kèk ti derespektan. E kesyon sa ankò se fanatik ki di pou m poze Soon li. Ok. M pa konn si Soon konn achte kredi nan men manman l oubyen papa l oubyen li menm tou. Stone konbyen moun ou dwe bon lakay ou. Ba don kenn moun kounye a la. Depi m prete m toujou remèt. Ou pa sèlman sa eske ou pa achte kredi. M achte kredi sou kat mwen men m remèt. Ou konprann? M gen kat de kredi m achte lè m bezwen kredi. Men m pa bay achte nan ti boutik bò lakay pou moun ap derespekte m. Paske depi se atis ou ye gon jan pou ye. Depi w ap pede dwe moun nenpòt moman moun nan ka avili. Prensip. Alò fanatik la. De menm tou pa prete nan men fanm pou pa remèt.

Men yo kòmsi vin yon paran si Elik leve w. Èske ou pa t gen abitid foure dwèt nan manje lè yo mete l sou tab? Lè w te piti? Verite m bezwen ap tande w.
Bon, m pa t m pa t vrèman visye nan stil foure dwèt nan manje non. Pale klè!
Men m sonje.
Ok, yon senp ti bagay ki te rive, gen yon lè gen yon kouzen m

lè wap fè sèks ansanm avèk yo, fanm sa yo di w Papi ou dous oubyen ki lòt ti non yo konn ba ou pou eksprime fason yo santi yo a? E, m jwenn sa, m jwenn sa souvan. Kòman yo konn di w? Pou m repete mo a. Wi!
Trè biza. Sa fanm nan konn diw lè w fè bagay a fanm nan kisal konn diw ui. Ok yo konn dim papi ou dous ou cheri ahh pa bay lòt fanm nan bagay mwen an ah ui ahh papi ban mwen l pi fò oubyen ou cheri bagay la antre fon m santi l anndan m ahh gon lòt mo yo konn di ankò wi ou mèt lage l.

Vwala! Bon kreyòl la! Mezanmi! Ki pi gwo lajan ou bay yon fanm deja? Pi gwo lajan? Twa mil. Twa mil dola.
US oubyen ayisyen? US.
Ok, sa vle di Strong di pi gwo kòb li bay yon fanm deja se twa mil dola ameriken. Kèt! Ok, alò ou ston. Yon lòt ti kesyon biza. Sa se yon kou wi, men sa di yo sanble tout. E son sèl kou ou ba li wi. Yon sèl kou. Anben wi, se sa map di w se li wi, se kesyon. Son dènye kesyon m pral poze w la. Dènye kesyon. Se toujou sou sèks lap baze. Pase m twouve sak pi biza yo se nan lanmou ou jwenn yo. Wi wi, nan lanmou majorite ladan yo. Wi. Lanmou lajan. Ok, dènyè kesyon an. Strong, èske sa rive w deja ou fè sèks avèk 2 fanm diferan nan menm jou?
Oh wi, sa rive.
Sa rive w? Sa rive souvan.
Oh! E m rive nan 3. Non, la ou kraze cho la.
Wi, menm rive nan 3 nan menm jou a. Nan sa vle di non sèl jou. Wi yon sèl jou. M gen 3 mennaj diferan, m randevou avè youn, m vin nan maten, m fin fè avè l, m fè nan mitan jounen an, epi nan aswè m gen yon lòt ti lage ankò m fè 3. Bon m panse gen nèg ki fè plis wi. Bon sa m ba w. Mezanmi!
Strong. M ap kanpe cho a la. M p ap kontinye l. Gen 2 kesyon m ta pral poze ankò. M pap fouti. Enben, non nèg cho.
Sa wi, aprè.
Sa mezanmi, kesyon sa a, repons m te atann nan men Strong nan m pa jwenn li. Ki repons li ye la?
Sa vle di, repons li vin ban mwen an, twò elve pou mwen. Sa vle di, m mande l èske l fè sèks avèk 2 fanm diferan, nan yon sèl jou. Li di m jiska 3 menm.

M konnen. M konnen. Strong, alò m remèsye w. E nan show a, m santi w byen pase. E m te ka, m bon, m te ka di a 60 pou 100.
O! Ban m ba w plis.
A 80 pou 100 ou byen pase. Bon, good.
Ou konprann?
Kounya m gen tan pou m pale. Sa vrèman fè m plezi, man. E m panse ke tout atis ki gen pou pase nan show la pou yo ka gen kran sa a. Pase m santi Strong gen anpil kran wi. E mwen menm, li gen 2 kesyon pou l poze m. Map tann 2 kesyon yo poum ka voye strong ale paske li toujou an aktivite Se marem marem la jodia m fè chwa avèl Antouka strong gen 2 kesyon pou pozem poun klotire. Ok premyè kesyon nap bale ki pi gwo rekò lapon etou bat pa jou?
Kèt Sa vle di. M te ka di, lè w di ki rekò, konbyen fwa m fè l pa jou byen? Konbyen fwa w fè l pandan yon jounen? Ki rekò w bat nan jounen sa? Monchè, rekò sa m te bat li aprè 12 janvye. Aprè 12 janvye, e lè m di w 12 janvye a, aprè tranbleman de tè, monchè m te fè l 2 fwa edmi nan yon jounen. A!
Ey! Konprann mwen, lè m di w 2 fwa edmi nan yon jounen an, m fè l yon premye fwa.

Aprè, men m pat fèl plizyè fwa nan yon jounen ok, men m te fèl kèk fwa aprè. Ok sa sa bon toujou. Yep. Lòt kesyon an e. Humm
m reflechi. Atansyon mèt. Konbyen fanm ou fè jete pitit deja konpa? Al ou mennen yo kay doktè men pa menm jan pam nan kòmsi pale diw pap kenbel non mennenl kay doktè menm wal fèl jete pitit la.
Konbyen fanm ou dim konbyen fanm ou gen konbyen fwa m fè sa ou byen konbyen fanm ou fè fè sa deja.
On sèl fanm. M raplem ke se an 2013. M pa mande w dat non atis. An! Bon.
M mande w konbyen ou dim on sèl. On sèl fanm.
On sèl fanm.

E devan piblik la tou m pa m pa m pa ka fòm baw laverite ok mezanmi tout sam diw se laverite alò m pa bay manti paskem m konnen son nèg serye men lè map bay manti m bay manti lèm pap bay manti a m pa bay vre ok konprann strong m remèsyew menn e ou pozem de kesyon la ki vrèman fèm ap swe m pat atann m pat atann si w tap pozem kesyon sa yo ou panse lè wap pozem kesyon sa se pou reponn monchè m pat atann a kesyon m pap baw manti. M vrèman santi m yon ti jan parèt piti la. E fanatik yo nou ka wè sa m ap transpire. Alòs Kong, ou vin nan show a e ou se premye moun ki batize show a depi okòmansman show a m ap di sa. E de kesyon yo, wè, gade. Gade kijan m ap tranble. Sa vle di m pa t atann avè yo. Menm jan sa Strong di m yo, m ap bay tout nan show la, mwen menm tou. Kesyon l poze menm pa gen dwa pou m retire anyen nan yo. M ap lage li jan li ye a. Alò, fanatik yo, m remèsye nou e m koube m byen ba devan nou pou m remèsye nou paske n pral gade show la. Kòmansman show la nou pral gade l. E m panse Strong, m pa konn si w gen yon dènye mo ou ka di a fanatik yo avan w ale. Bon, dènye mo, m ap ankouraje jenès la fè bagay ki pozitif, ok. M ap ankouraje nou pran inisyativ ki bon. Ok e fè kolaborasyon ede lòt moun travay reflechi pou nou kapab retire tèt nou retire ayiti nan sa ke li a la paske se sa sèlman ki kapab pèmèt nou konstwi yon nasyon ki pi bon ok se pa sèlman atis kap fè video moun kap fè mizik men tout moun nèt ki nan travay ki gon bagay ke wap fè eseye fèl byen Eseye fè l de fason pozitif pou w kapab enfliyanse lòt moun, menm jan Konpa ap fè l la a, menm jan MK fè l, menm jan Jhonson, menm jan anpil lòt moun ki nan endistri a ap fè l, ok? Menm jan anpil jèn fi tou kòmanse nan fè yon seri de bagay ki pozitif. Paske tank ou gen moun k ap fè travay ki pozitif, se tank w ap gen mwens bandi, w ap gen mwens ti vòlè, w ap gen mwens moun k ap bay pwoblèm nan peyi a, ap gen mwens manifestasyon, mwens pwoblèm politik, epi n ap vanse pou pi devan, n ap gen yon peyi ki devlope menm jan ak tout lòt peyi yo. Nou p ap oblije kite lakay nou pou n al lòt kote. Vwala.
Antouka Strong, mèsi anpil. Antouka, m ankouraje inisyativ la. M la toujou, nenpòt lè ou bezwen yon envitasyon. Pa gen pwoblèm, paske Show Bizarre
son bagay. Se le show des shows, le show des shows. Pa bliye abòne, ok, subscribe a chanèl Love Me Vertus. Wi, epi pataje videyo a, pataje emisyon yo. Ou menm atis k ap vin la tou, fè menm bagay la. Mete ou alèz, paske misye p ap kwense ou vrèman. Non, ouvè kò ou. Ouvè kò ou. Epi, se konsa l ye, ouvè kò ou. Show Bizarre. Se te vreman biza. Alò mèsi bokou Strong, sa vreman fèm plezi, m felisite w. E map pwofite di tout atis kap gade show la, pòt la ouvri pou nou. Nimewo telefòn mwen ap disponib nan show la, ekri m, di m kilè nou vle patisipe, baww! Epi trè biza. Annik fou, danje pou Brezil. Gad yon rimè!
Abòne avèk chanèl la ki rele Love Me Vertus.